Adye Mwen m ki timoun toujou. Ki poko gen lespri. Lè w gen lespri w a di m sa w panse. W a di m sa w wè. Hum. M wè la jenès ayisyen k ap mande avèg èske yo wè sa k ap pase. M wè la jenès ayisyen k ap mande bèbè pou pale pou yo. Eskize m wi. M wè la jenès ayisyen kap mande avoka ki renmen lajan pou plede kòz yo. M wè la jenès ayisyen kap mande soudè eske yo tande sa kap pase. Adye, pran Jezi tande. Se sèl avoka nou. Se sèl Jezi ki gen zòrèy ki ka tande kòz nou, ki ka tande. Sa kap pase la. Se sel Jezi ki gen zye ki wè sa kap pase la. Se sel li menm ki kapab plede koz nou yo. Li tande, li wè e li konprann. Ou sonje ki sa ki te pase an Ejip? Dye di. M tande rèl pèp la. M desann e m wè. E l di m ap delivre pèp la. Ay la jenès. M wè jistis se pou moun gwo ras. Se pou moun ki gen gwo baz, ki gen gwo non e ki ka bay lajan. M wè pòv k ap mande moun chich. M wè, m wè, m wè. Ay! Ban m fon kout pye anndan legliz. M wè madan marye ki pot mouchwa nan kou, ki pot mouchwa anndan bib, pase mouchwa nan kou, men tèt devwale. M wè tèt ki vin mare anndan legliz. Nan lakou legliz. Kou kilt fini, tout tèt demare. Sa w wont la? Pa bliye, apot Pòl di, Je ne pwen wont de levanjil. Li pa wont levanjil l ap fè a. Li pa wont levanjil l ap anonse a. Ki sa w wont la? Tèt chaje. M wè mesye marye pa renmen madanm yo ankò. Se fi deyò y ap okipe. Tèt chaje. M wè madan marye pa soumèt devan mari yo ankò. Yo fè sa yo pi pito. M kont la krent de Dye a. Hum. Se gwo pwoblèm. M wè moun ki pa ka, pa ka bay lavi men kap wete lavi. Lèzòm pa pè, rale gwo zam, fizye moun parèy yo. Lòm fabrike gwo zam, zam nikleyè. Huh. Se pou detwi moun parèy yo wi, ou gèlè pat konn sa. Se pou goumen kont lòm parèy yo wi. E sa ki pi rèd, yo san pitye. Ata menm timoun pa epanye. Humm. M wè gran nèg paka dòmi, paske yo posede anpil. M wè malere ki pa ka dòmi tèlman vant yo ap rele. Daprè imajinasyon m fè, ann Ayiti, menm si tout bonm gaz ta fèmen, Ayiti ap toujou gen gaz anndan vant pèp la, anndan vant ti malere. Menm si yo ta fèmen bonm gazolin, Yo pa vann dizèl ankò. Yo pa vann gaz pwopàn ankò. Yo pa vann gaz blan ankò. Men Ayiti ap toujou gen gaz. Ou ka imajine ou, lè w al nan yon bonm gaz, ou vin ak galon, yo di w pa genyen. Pandan y ap di w pa gen gaz la, epi vant ou ap bouyi. Adjee! M wè gran nèg ki pral kriye paske lè a rive pou biznis yo pa mache. Pou tout kay ki te plen moun yo rete a vid. Ou konn kisa lapawòl de Dye di? Nou menm gran nèg yo nou mèt kòmanse kriye. Nou mèt kòmanse plenyen. Paske apre anlèvman an, se pa de kay k ap ret a vid non. Se vre ap toujou gen moun sou tè a. Men ou konnen gen anpil kay k ap a vid? Gen moun nou te konn toupizi. Hein, ti malere ki pat gen dekwa pou fè kay yo. Humm, lwaye fini pou yo wi, yap fini pou yo wi. Kisa ou pral fè? M wè malè pou tout moun ki plen lajan sou kanè yo ki pa vle ede pòv malere. Huh, m wè so 666 la. Make avi. Aayy! M wè lè a rive pou tout moun ki pa t gen anyen sou tè sa vin rich nan syèl la. Men se si ou te aksepte Jezi. Pandan ou pa t posede kay, lajan, lò, dyaman, men w te aksepte Jezi kòm Mèt e Sovè w e Senyè w. Ou pral rich anwo nan syèl la. M wè lajwa pou ou. M wè lapè pou moun ki t ap soufri pou Kris. M wè fènwa lagè pou tout moun k ap rete nan mond sa apre anlèvman. M wè gwo dega. La grand tribilasyon. Ban m poze yon ti kesyon. Si pandan chay la peze 10 gram ou pa ka leve l, lè l peze 50, èske w ap ka pote l? Sa fè la pèn. Mwen lèzòm pa respekte Bondye ankò. Mwen lèzòm fè sa yo pi pito. Mwen se lajan ki fè la lwa. Mwen se koulè ki fè la lwa. Jiskilè. Jiskilè? Jiskilè? M wè peyi m, se mechanste k ap dirije, se san k ap vèse. M wè peyi m, se bandi k fè lalwa, Leta pa egziste. Nou nan ka. M wè, m wè. Mwen malè pou peyi m. O Bondye, di yon mo. Sove peyi m. Mwen se Ayisyen, ou se Ayisyen. Poukisa nou pa ka ini nou? Nou gen menm koulè. E menm si ou ta gen yon ti koulè anplis mwen, petèt paske ou benyen a savon pi chè pase m, paske ou pase pi gwo krèm pase m, Paske mwen menm lèm fin benyen se savon en dèfwa m konn fè lè ti pom blanch humm nou sonje sa Wade m salyew sou track sa wi ou sonje lè nèg sot benyen ayiti hein fin benyen nan kouran pow blanch epi ou fè ti krèm savon pou pase humm adje jis kilè nap pran konsyans jis kilè nap pran konsyans nèg ki gen gro zam nan men Kisa ti pèp la fè nou? Kisa malerèz yo fè nou? Kisa moun ki ap bak sirèt yo fè nou? Kisa moun ki gen yon laye bonbon nan men l, yon laye e ki gen lay, magi, epis, l ap pwomennen, kisa l fè w? Kisa yo fè nou? Kisa moun k ap vann detwa mamit sèl yo fè nou? Kisa moun ki al pran yon ti sak diri kredi nan men machann yon galon lwil? On kès magi pou l al revann pou l fè 25 goud pou l manje. Ki sa yo fè nou? Ki sa yo gave nou? Mwen, mwen, nou pral peye konsekans tout sa nou fè ki mal. Pa bliye konsekans peche se lamò. Sonje byen, lè Pierre te rale kouto l, li frape domestik gran prèt la lè yo te vin arete Jezi. Jezi di l, foure epe ou nan djenn ni. Paske moun, moun ki tiye moun avèk epe, se epe kap tiye yo tou. Mezanmi, ki sa yo fè nou? Mwen nan peyi mwen, hmm. ha, ti nèg ap tann kout poud pou frè parèy yo. Li pa vle wè ou paske ou louvron boutik an fas li a. Hmm. Pandan se tan, m ap viv an Repiblik Dominikèn. Nan yon sèl kafou konn gen menm 3 kòlmare. Youn pa gouman lòt. Youn pa joura lòt. Si youn vin achte nan men l, nan mil goud li pa gen monnen l ale l chanje l nan lòt la. San okenn pwoblèm. Hum. M wè machann Ayiti. Si w pa ret bò kote l ou di l chanje 500 goud pou ou, li konnen se rale w ap rale kòb la. Li di w, Mesye retire kò w devan m, madanm retire kò w devan m la, m pa gen monnen. Dèfwa sa k pi rèd menm kretyen bay manti konsa. Mesye m pa gen monnen, madanm m pa gen monnen, epi valiz li rèd a monnen. M wè, men mande yò la pli pa tonbe ankò. Humm m wè tè yo fin sèch. Plant yo pa menm vle leve. Humm m wè grangou a vin pi rèd nan peyi m. Mesye chèf yo, nèg k ap gouvène yo, èske nou pa ta ka fè yon jan pou nou bay pèp la manje? Èske nou pa ta ka fè yon jan pou nou ba yo lasante? Eske nou pa ta ka fè yon jan pou n sipòte yo? Kisa pèp la bezwen nan men nou? Hum? Depi l ka manje, li ka al lekòl. Hein? Li ka jwenn swen. Li pa bezwen anyen anplis non, li ka jwenn travay. Sonje byen, m pral ba nou ti sekrè. Hum. M espere nou pataje odyo sa. Petèt l a rive nan zòrèy gouvènè yo. Sonje byen lè Jezi fin fè miltiplikasyon de pen an. Y ale pou yo mete men sou li pou yo fè l wa wi. Sa se yon ti sekrè m bay. E prezidan m pa di w sa pou w fè. Senatè yo, kòm m pa konnen, m pa di nou sa pou nou fè. Moun k ap dirije yo, m pa di nou sa pou nou fè. Men sonje yo te vle mete men sou Jezi pou yo te fè l vin wa. Paske, e li te fin ba yo manje, li te vin plen vant yo a manje. Hum. M wè. M wè Ayiti ka chanje. Se yon kesyon de konsyans. M pral pwouve w tèlman se yon kesyon de konsyans. Jezi antre lakay Zache. Lè Jezi antre lakay Zache, li pa di Zache konsa, Al remèt tout sa w te pran. Pandan Jezi antre, konsyans Zache repwoche l. Li di, Si m te pran yon bagay pou yon moun, m ap ba l twa fwa lavalè. Kiyès nan nou ki prè pou louvri pòt li bay Jezi? M wè menm pastè ap vòlè, menm predikatè ap vòlè. Paske gen de mesaj ou pote pou ankouraje moun vin bay ofrand pandan se tan yo pa menm ka manje lakay yo. Mwen se de mwen se dechèpiye yo dechèpiye yo. Ou pa panse gen moun lèl fin bay 10 goud nan ofrand lan, lèl rive lakay li, pitit li dòmi san soupe? M wè gen nèg anndan legliz ki gen gwo biznis, ki gen depo diri, ki ta ka rele chak moun anndan legliz la, ba yo de twa sak diri al fon ti komès, menm si yo ta pot manman lajan vini benefis sa ta pou yo. M wè n ta ka ede yo wi. Humm m wè n ta ka ede yo. M wè legliz pa gen kesyon frè ak frè ankò. Nan tan apot yo, tout moun te pataje sa yo te genyen. Tout moun vann sa yo te genyen pou yo te ka pataje ak moun ki nan nesesite, paske yo konnen Jezi pa t lwen vini. Men ta sanble paske levanjil gen Konbyen mil ane depi lap preche Jezi poko tounen? Tèlè se pou sa tout koukouj klere pou je sa a. Daprè sa granmoun andeyò yo gèlè ta fè konnen, e koukouj la, limyè a gèlè pa menm pa devan menm. Ta sanble limyè a e dèyè l pote l. Ta sanble lè limyè a klere se pou fon lòt konnen l nan zòn nan. Aayy! M wè, m wè nou kapab wi mesye. M wè nou kapab. Louvri kè nou bay Jezi. Louvri pòt nou ba li, l vle antre. Se si, l ap frape pòt ou. M wè w ka louvri ba li. M wè w ka reponn li. E l vle antre soupe dine avè w. M wè lèzòm vin pi mechan. M wè zòrèy yo vin pi bouche. Mwen yo vin pi avèg. Hum. Piga pawòl pwofèt Ezayi a te di a, ou kite l akonpli sou ou non, ou menm menm m ap pale. Bat pou sa l te di a. Di zòrèy zòrèy pèp la vin lou, vin bouche, lespri yo bouche pou yo pa konprann, pou yo pa tounen vin jwenn mwen pou m pa geri yo. Hum. Veye w. M wè sa ka chanje, men se si w aksepte Jezi. Pa bliye Jezi revyen byento. Vin jwenn li. Menm jan l di nan Matye 11, je kwa, le vèsè 28, Venez a mwa, vou tous ki è chaje, fatige, je vou donnere di repo. Vin jwenn mwen tout moun ki santi yo chaje, fatige, m ap bay yo repo. Vin jwenn Jezi. M wè si w vini lavi w ap chanje, paske mwen l chanje vi m. Vin jwenn Jezi. Vin jwenn Jezi, paske l pa lwen tounen pou l ka monte avèk ou. M wè laglwa. M wè lajwa. M wè tout dlo nan zye. Pral siye. M wè nòs de lanyo a. Men sèl sa m regrèt. Se diskriminasyon nou fè sou tè a. Se sa n ap fè kounye a. ki kapab anpeche ke nou eritye wayòm Bondye a. Hum! Diskriminasyon piltive sa a, bon, m a gentan pale sou sa. Men youn nan bagay m konnen, si depi la a, ou pa dakò bwè nan sèl koup la, hen, anlè a tou, ou p ap ka patisipe non. Bondye beni w.